Kokiyòl, Mwen pral pataje youn nan meyè resèt ki genyen sou entènèt la avè w ki se fonn nan bouch ayayay bon bagay kliyan yo ap vrèman renmen l mwen mete 2 kiyè magarin 80 pousan grès ki nan tanperati anbyan mwen pral byen melanje l avèk fri a pou sèlman yon minit ok pa di m ap bay manti. Nou pa peye m pou m pot resèt pou nou dakò. Aprè m fin melanje l, kounya mwen pral ajoute 5 kiyè sik. Epi depi repons la tou nan videyo a, moun ki pap gade videyo m pap m pap reponn kòmantè yo. Mwen melanje l pou senpleman 5 minit. Kounya mwen pral ajoute yon grenn ze. M ap ajoute 5 mililit esans. Ou menm ou ka ajoute ronm, sa ke ou genyen. Ok dayè esans lan li menm li fèt a baz de alkòl mwen byen melanjel apre m fin byen melanjel li banm yon melanj byen omojèn kounye a m pral ajoute yon grenn fig mi apre m fin ajoute fig mi an m pral ajoute kanèl gade videyo a jiska la fen patajel metel nan favori ou pral fè anpil lajan mwen ajoute yon pense sèl kounye a m pral ajoute miskad a gou. Ou menm mwen pral ajoute zès sitwon pou moun kap pale anpil pou begamot yo. M pa gen begamot kote m ye a. Si w pa gen begamot ou pap fè resèt la pou sa. Se pa sa kap fèl gou a non. Ok. Mwen mete zès yon sitwon ladan. Pataje l. Ok. Map byen melanje l. Kounye a apre m fin melanje l. Mwen genyen 3 tas farin. Mwen pral ajoute yon kiyè a soup raz pou delevasyon ki se fermento químico. Mwen te gentan tamize farin nan, mwen tamize pou delevasyon epi m melanje l. Se menm prensip avèk gato, m pral ajoute farin nan ti kras pa ti kras pou jiskaske mwen wè li vin peze Fre a li menm li pap ka melanje l, m pral mete men m nan pat lan. Aplike prensip lan, tout prensip yo epi pou nou kapab reyalize resèt lan li vrèman gou. Se fon nan bouch resèt sa. Ok, mwen ajoute sèlman 3 kiyè lèt ladan l. Kounye a mwen ajoute yon ti farin, mwen wè pat lan te yon ti jan mòl. Kounye a mwen pral mete l sou tab lan, mwen mete yon ti farin sou tab lan. Mwen pral travay pat lan pou jiskaske li byen swa. Pat sa va travay anpil. Depi wè ou ouvri l ou fèmen l, yon moman nan mwens ke 5 minit lap bon. Kounye a mwen pral ouvri pat mwen an, mwen mete yon bon ti kou farin sou tab lan. M ap ouvri l avèk woulo a. Apre mwen fin ouvri l, mwen pral itilize yon gode oubyen yon vè ki genyen 6 santimèt. Ok? La m ap koupe kokiyòl mwen yo. Ou pa dwe ouvri pat lan twò fen. Lè w ouvri l twò fen, l ap yon ti jan parèt di. Ok? Epi kokiyòl sa l ka fè yon jou jiska 2 jou. Se kòm si se te yon gato. Si w bezwen kokiyòl ki pou fè 1 an, e fè youn ki di. Dakò? Resèt sa a vrèman bon. Mwen fè tou nan mitan l. Nou konn prensip la deja. Epi m mete li nan yon bòl. Kounye a m pral fri l. M mete yon ti pat nan lwil lan. Depi w wè l bouyi, konnen lwil lan li pre. pou kapab mete kokiyol la pa mete anpil nan jodze a apre premye bò a te fin bon m chanje l bò kounye a mwen itilize yon papye mwen pral mete kokiyol mwen sou yon papye pandan m fin mete l sou papye a li tou cho a kounye a m pral pase l nan sik avèk kanèl mwen te ajoute nan sik lan sou pa pase l tou swit konsa pandan l tou cho a sik lan pap kole ok gade videyo a jiska la fen Si depi repons la tou nan video a m pap reponn. Sa a se rezilta final lan. Nou pral wè kòman li vrèman soup. Ok? Nou wè kòman l ye? Li vrèman gou. Al eseye resèt lan nou pap regrèt. Ou kapab anbale l, mete li nan sachè, oubyen w konsève li nan bokal. Mwen ajoute 3 nan sachè a, jis yon egzanp mwen ba nou, ou menm wap itilize metòd pa ou. Men fòk ou toujou mete l nan sachè oubyen nan bokal pou l ka konsève. Epi la sa se rezilta final la.